Men kob pou moun chili m yo men kob leta chilien ap bey kob ann sis pa sispann pran kob kob kob kob kap fet ann fe kob ak leta chilien depi w deja chili deja wap fe kob san problem m swete ke si wap viv chili patajel eseye abone silvouplè si w pat ko fe sa patajel ba fanmi zanmi konsa nap jwenn tout video sa yo nap pran yon ti poz nap retounen. Bonjou bonjou bonjou bonswa ganyan pasyonem yo kòman nou ye jodi an nou pote yon enfòmasyon pou ou ki vrèman klè ki vrèman senp Jodi a nou pa vin di ou kòman pou reyisir e kòman pou gen bann non pli, men nou vin pote yon enfòmasyon ki vrèman klè, ki senp, ki di ou kòman ou kapab jwenn yon kòb Chili. Depi w ap viv Chili, kòman ou kapab jwenn kòb. Lòske leta chilyen an ap bay yon kòb a chak chilyen, ou menm k ap viv Chili, ou kapab jwenn li tou paske se Chili w ap viv. Kòman ou ka jwenn kòb sa a?

Ebyen RSH lan ki sinifi Registre Social de Yogalis lan se yon sistèm sosyo ekonomik leta chilyen an mete sou pye pou l idantifye ouzwens pou l evalye chak grenn sitwayen ke l genyen pou l konnen nan ki klas li dwe mete yo. Premyèman, si moun sa a li gen anpil lajan, ebyen moun sa yo, y ap mete l nan klas moun ki rich lan, oubyen klas boujwaz lan. Si moun sa a se yon moun ki antrede l ye, dèfwa ba yo bon, dèfwa ba yo pa twò bon, y ap mete l nan klas mwayèn nan, oudimwens klas medya a. Twazyèmman, moun sa a, èske l ka manje yon pen alèz? Èske li ka, èske l gen pwòp kay li? Ouzwen si l gen kay li, kòman sa ye? Èske l nan lwayaj? Yo fè etid la, ebyen moun sa a, puiske li pa, li pa viv byen, dèfwa se nan lari l dòmi, ouzwen li nan yon ti chanm kay, Moun sa map metel nan klas pòv la oudjwens nan klas vilnerab la. Se konsa leta chilyen an fè yon etid pou yo konnen chak sitwayen yo gen nan ki klas yo ye. Eske sosyalman yo ap viv byen, ekonomikman eske yo ap viv byen. Kòman yo ap viv. Ebyen, se sistèm sosyoekonomik sa a Leta chilyen an mete sou pye pou l idantifye sitwayen l yo. Ebyen, li vini avèk platfòm sa a ki rele RSH la. Ebyen, lòske sitwayen an anrejistre nan RSH la, moun sa a Selon yo poze yo dè kesyon, selon kesyon yo poze yo, kòman w ap viv, èske kote w rete an se pou ou, kay la kòman l ye, nan ki travay ou ye, èske konbyen kòb ou touche, tout e tan dotre kesyon yo poze, ebyen la yo pral wè nan ki klas y ap mete moun sa. Eske l rich, eske l pòv, oubyen eske l nan klas mwayèn nan? Se konsa. Ebyen, selon klas moun nan ye a, sitou moun ki nan klas e pòv lan, e li kapab nan klas mwayèn nan tou, Leta chilyen an bay yon kòb chak mwa pou moun sa a, depi w anrejistre deja. De fwa, li kapab 200, li kapab 100 mil peso, li kapab 200 mil, li kapab 300 mil peso. Konsa tou, li kapab plis, li kapab desann tou n omwen nan 50 mil peso, Leta chilyen an bay chak 3 mwa. Chak 3 mwa li bay ti kòb sa. Gen pafwa gen de moman li bay li chak mwa li bay kòb sa. Nou di w kòb sa li konn varye. Li kapab 100, li kapab 200, li kapab 300. Men li enpòtan lòske w ap anrejistre pou anrejistre avèk tout fanmi w. Si kay la gen 5 moun, ou anrejistre yon nou tou le nou tou le 5 yon sèl kou e byen dè lè lòske yap bay 100 mil peso yo bay 100 mil pou chak moun ki yn anndan kay la si kay la gen 5 moun 500 mil peso 2 moun 200 mil peso konsa bagay la ye men kòman ou kapab anrejistre pou anrejistre kisa wap bezwen

Ou ap ka jwenn li ankò nan Registro Civil, ou ap jwenn Clavier Unica. Nou di ou ap bezwen kanè Urbigencia, ou ap bezwen Clavier Unica, e ou ap bezwen yon papye bil ki vini sou non. Li kapab bil dlo, li kapab bil kouran, e li kapab bil telefòn tou. Li gen lòt sètifika ou ka bezwen. Ou kapab bezwen yon bil papye, bil kouran, bil dlo tankou nou di ou.

Eske eske yo peye w byen, konbyen kòb ou depanse le mwa, konbyen kòb ou rantre le mwa, konbyen kòb travay la peye w, y ap poze w anpil kestyon. Ebyen a la minit ke yo fin anrejistre w, yo pral rele w nan telefòn a anviwon 5 5 jou, y ap rele w pou yo di w e yo ka fè menm konvèsasyon sa a avè w nan telefòn, ebyen anviwon yon mwa konsa, yo kapab vin lakay ou, oudimwens ba ou yon repons ki klè pou di w wi ou yo aksepte w kòm manb Registro Social de Hogales, ebyen lòske yo di w yo aksepte w, sè sur ke tout bòno chilyen yo ap jwenn, tout kòb moun ap jwenn ou menm wap ka jwenn li tou se sak fè li enpòtan pou anrejistrew nan registro social de hogales konsa wap jwenn bòno ke leta chilyen an ap bay. Fwa dènye la yo bay yon kesyon de 500 mil peso, m panse ke l fè tout moun byen, 500 mil peso se pa yon jwèt, ebyen yo te di se klas pou klas medya, men ki pa fòseman pou klas medya, men ki gen rapò avèk moun ki te nan kwalentena, travay yo te kanpe yo te voye yo nan kwalentena ebyen se moun sa yo ki gen chans pou jwenn 500 mil peso sa menm kote yo bay 500 mil peso sa yo vini avèk yon 200 mil peso pou moun ki kont yo a zewo ebyen aprè ankò yo vini avèk bòno ife bòno ife a se li menm menm ki gen rapò avèk rejistr sosyal de yogalis lan

Tout kòb moun chili e chilyen yo ap jwenn ou ap jwenn li tou. Eske sa gen diskriminasyon? Non. Kit ou te blan kit ou te nwa depi wap viv sou sòl chilyen an ou gen posibilite pou jwenn li. Registro Social de Hogar Esta li ofri dè e dè e dè avantaj. M swete ke nou rankontre ankò nan yon lòt videyo poum diw tout lòt avantaj ke l ofri. Ou menm ki poko gen kay Chili, ou kapab jwenn kay. Ou menm ki ta renmen fè yon etid Chili, eseye. E ou menm ki gen timoun ki ta renmen etidye, timoun ki lekòl, ki vle al lekòl, e tan dotre bagay, e Registro Social de Hogales lan li ofri. Abòne silvouplè si ou pako Fè sa abòne pataje lèse yon kòmantè pou jwenn lòt video a paske nou gen poun lagel trè pwochènman la mèsi pou ekout ou mèsi paske ou deja patajel se te zanmiw lan Ghanaian Passionate ki la avèw pou enfòmew e kap montrew kòman pou reyisir avèk rèv ou avèk vizyonw e osi ki la pou Ede w a konbat sa k rele ejakilasyon prekòs. Bonjou pwèl e orevwa mè non avèk ganyan pasyone. Mèsi a la pwòchèn.